Choderit nou wanament Nou api gade yon kòman kanal la Ye yon vi de kanal la Definitivman nou wanament Jodi lendi 27 novem 2023 E merci paske ou pral gade video sa ki se show de it Facebook, show de it YouTube, show de it Instagram, show de it TikTok avèk info lisaj, lisaj depi Wanament lundi 27 novembre 2023 nou ap gade kòman kòman travay la ye nan Wanament paske fòk nou founi je gade paske nou se show de it nou se nou se info lisaj. Nou se Terry Lissage, lè w di Terry Lissage se se yon jèn gason ki gen kouraj pou li e kontinye travay nan domèn près la. Nou nou live depi depi Wanament, kanal Masak, yon kanal kote ki te kòmanse sou prezidan Jovenel Moïse, men apre lanmò li, li te kanpe, enben yon gwoup e popilasyon plèn Obaremaryo avèk e Bamarobayo jwenn sipò de la dyaspora. e pou kontinye travay la se pral yon kanal istorik se yon pral yon kanal e ki pral pote ekonomikman avèk moun ki ap travay nan zòn sa nan domèn agrikulti e paske e maten an la jodi a e kote leta te voye yon gwoup teknisyen pou ki te vin kanpe kanal la e ben pèp la pèp la kouri dèyè yo pèp la te pare yon Pèp la te pare yon po kann avè tout fomi pou yo, enben, si se pa, si se pa bon vijanzans yo, enben pèp la te ka ba yo bra kale. Definitivman bravo avèk tout moun Wanament ki genyen dignite, ki genyen konsyans, ki genyen respè, ki genyen san Desalin nan nan ven yon yo pou yo kontinye goumen pou sa yo kwè ki se yon kanal ki pral desèvi moun plèn Ba Maribaro avèk Maribaro avèk Wo Maribaro ki pral ki pral pwodwi plis manje e ki pral pwodwi plis manje ok yo relem cho dèyèt lisaj cho dèyèt instagram cho dèyèt tiktok cho dèyèt facebook ou kapab toujou abòne nou definitivman nou ap founi je gade kòman kòman travay la ye isi a la ha ha pa gen lòt li ye malezman nou pa nou pa fè deplasman nou pa fè deplasman avèk materyèl nou genyen men nou rete kwè nou rete kwè Yon lòt fwa ankò nou ap refè deplasman avèm avyon nou gen. Enben se sa ki te lakoz travay nan kanal la jounen jodi a li pa demare byen bonè paske pèp la te an kòlè. Se sa ki lakoz paske travay la pa te. pa te demare trè to maten an, men nou menm Sodèk nou fè le devwa pou nou pote ti vi sa pou nou pou gade ki travay, kòman travay la ye isi a. Definitivman ou kapab reproche pèp la de bay, men yo fè prèv de sansibilite yo, yo ta fè konnen ke pa gen leta, yo pa ka dakò pou leta vin fouye tèt yo nan kanal la. Pou leta pa jwenn viziblite a, men se sa ki lakoz, se sa ki lakoz pèp la, pèp la te pare yo po kann avèk tout fomi pou pou teknisyen sa yo leta voye yo, enben sa, sa mwen vrèman felisite sa, mwen vrèman felisite sa. Mwen pral di w ke kanal sa a se yon kanal istorik li pral ye paske nenpòt moun k ap viv andeyò de Ayiti, Lap toujou vle vin gade travay la avèk 2 je li lè sa se pa avèk telefòn se pa sou rezo sosyal lap wèl moun pral vin gade kanal sa tou li pral gen aspè ekonomik tou paske e paske e plèn e e e plèn plèn o maribawo avèk e e ba maribawo yo pral kontinye fè plis manje paske aprè gen plis dlo hein paske pral gen plis dlo. Hein Definitivman pèp wanament lan bravo bravo bravo paske nou kouri dèyè e dèyè e yon gwoup moun teknisyen leta te voye yo ta fè konnen ke pa genyen pa genyen leta ayiti leta pa egziste non leta pa egziste paske Ou tou kapab pale de yon kote diri vann 30 dola, sak la vann 1300 dola. Tankou nan zòn Lenbe, yo ta fè kwè ke menm jwenn ou pa jwenn kote diri a pou achte. Tèlman bagay yo di. Enben leta ta sipoze vini avèk lòt faz. Sa se moun ki ap travay nan gabyon. Sa yon vi de kòman travay yo ape dewoule jodi a. Anfas nou la se la Repiblik Dominikèn, anfas nou an se Sendomeng. Yon vide, yon vide kòman kanal la ape.